Met tèt li a Pierre Esperance yo detwi m Pandan ou di sa non met tèt li a Pierre Esperance yo detwi m Pou Martelly pèmèt li louvè dyòl li Pou Martelly pèmèt li louvè bèk li Pou Martelly rele sponsò pou l di sponsò Pa pran presyon pa koupe sponsò ou di sa non M ap sèlman raple Martelly sa M ap sèlman raple Martelly sa yo. Map map selman raple mateli sa yo. Banm raple mateli sa. Paske m tande mateli di, m tande mateli di e e m tande mateli di e ke e e e pou yo pat koupe son sa ou di. Map di Michel Mateli konsa. DNC, DNC, David Clelie. ak Olivier Martelly ki se yon konpayi kap enpòte gaz nan peyi a ok ki se yon konpayi kap enpòte gaz nan peyi a sak pi rèd la yo distribiyel nan ponp ponp gaz ki rele DNC a yo enpòtel yo distribiyel son bagay ki konplètman ilegal paske gen lwa ki la pou sa si w enpòte gaz lan e ke si w distribye l ou pa ka vann li an detay. DNC, Ki pou ki pou ki pou ki pou David Clery avèk Olivier Martelly an, yo nou nou nou enpòte gaz la, nou distribye l epi nou vann li an detay. Ki son bagay ki konplètman ki ilegal pa gen moun k ap voye je je je je sou li. M ap di Michel Martelly. Men pa bliye, an san de m kwe pawòl ou Babe, pa bliye Roody pa yon moun ki renmen Martelly konsa en. Lè nèg sa yo di yon pawòl li pa pa pou pou levanjil. Tande, se sa ki mete m an kòlè kont Mateli a. Pa mwen pou levanjil paske li menm li pa bay manti. Sou Jovenel, tande, tande, tande, tande. Se sa ki vin mete m an kòlè kont Michel Mateli a. E se sa ki vin mete m plis an kòlè kont Michel Mateli. Jovenel Moïse te yon lach. Lè nèg yo te atribiye m a Jovenel Moïse, Jovenel Moïse pat bèl, pat klin, li te kite lapolis t ap kraze lakay mwen. Pandansetan yo te di e pou ou m ap travay. Jodi a ou di sa non, Martelly s on malpwòpte, Martelly s on dilè dwòg, Martelly sesi, Olivier Martelly se lòtbò, kounye a ou vin ap achte figi ou di sa non. Mwen menm ki pa gen anyen pou mwen avè w ki viktim deja Mwen menm ki pa gen anyen pou mwen avè w ki viktim deja Roudy Sanon a Pierre Espérance Roudy Sanon a Pierre Espérance Se paske yo di m se phtk ki fè ki fè yo met non m nan masak Lasalin Roudy Sanon a Pierre Espérance Se paske yo di m se phtk m ap travay pou Jovenel m pa t ka travay pou opozisyon

GRANCES. Pitit sa gita gita baw lan li fè parfum m kwè pitit sa yo fè yo fè yo fè hand sanitizer ladanl yo fè savon yo fè deodoran yo fè krèm pou po ladanl etc sa e pitit soulye mateli li ta ba e bilding Viz Kaya ki pou Olivier Martelly ki nan Petyonvil la, se la li gen li gen gym li an ki rele Prime Fitness la. Bilding ki akote bilding Viz Kaya Olivier Martelly a, lontan Martelly te lwe Unibank li. Kounye an, se yon biwo leta ou fè ladan l. Sa fè de bilding, youn kole ak lòt. Plis, ou gen yon gwo teren ki dèyè de premye bilding yo, kote ou fè paking ladan l. Map di Michel Materi, Mateli, teren ki dèyè dola pwomenad la ke ou lwe a yon ak yon ONG ok li sou wout tèt dlo a. Li sou wout tèt dlo a. E map di w Mateli ou gen apatman, ou gen apatman Vivi Mitchel yo. Ou gen apatman Vivi Mitchel yo. Map di Mateli bilding Petyonvil. ki te gen klèb ki te rele Off Limits lan ok klèb sa fèmen lontan Martelou te achte lokal la ok nan men nan men avoka mèt Sanon yo ansyen minis jistis ou pa gen twò lontan la Martelly ok ou te lwe ou te lwe lokal sa bay yon legliz kounya se yon depo ki ladann. Ok sòm TV ki nan delma 19 la nou gentan boule sa deja mateli pose moun dow tande tande pose moun dow tande mateli pose moun dow tande ou tap lèd anpil ou tap salòp anpil Michel mateli si w vin kanpe anfas viv ansanm pou ou ti toma sanon marenn ou tap lèd anpil Michel mateli. Ou tap salop anpil si w vin kanpe anfas viv ansanm pou pierre esperance. Martelly pozo w ak bagay wap rele sponsò wap di sponsò pa pran presyon ebyen ou menm kounya mòlis misis ou yo fè yo afiche piblisite bay Rudy Sanon non. Tout sa m sot site la yo, se pou ou yo ye. Fè biznis ou yo. Ou gen dwa bay Roudy kòb an kachèt. Ou ka bay Roudy Thomas Sanon kòb, mari l, an kachèt. E nan lach ou sa, Martelly, e nan salòp ou konsa k fè w te pèdi pouvwa a, w al revoke Laurent Lamothe, ou pa t gen kran. E wè menm Roudy Thomas Sanon, mari l, di w se yon lach. Wè l di w pa fwontal, Ou pa de ki nan ap ki pral fè afwontman ou lach ou salòp kounya pou chache la bòn gras wouti pou chache bòn gras marenn dyab kolwa pase lòd li viv ansanm pase lòd li epi ou oze wè wap rele esponnsò gade tout ponp gazolin kapital yo moun ki envesti a matèl yo relel palel nan de rele matèl li palel nan de. Nou pa ta favò ou. Mwen menm pèsonèlman m pa ta favò ou. Paske m di lè w te prezidan m te polisye. M pa gen anyen pèsonèl avè w. Men sa fè m mal mwen pa konnen w. Nèg opozisyon di m se phtk pandan m pa gen anyen pou m wè a phtk. Mwen konmen kont Sabine Martelly Cavaillon. pou Winchel Olivier kite lapè m fè kanpay pou Jude Celestin kite lapè lè Jovenel Moïse genyen eleksyon an m fwistre dlo sot nan je m paske m te Jude Celestin depite m nan te eli sou banyè lapè lè Jovenel vin genyen m pat kontan m pat Jovenel. Men atake polis yo vin ofri m vye djòb kont Jovenel mwen pa aksepte. Yo di m ap travay pou Jovenel m ap travay pou ou. Jovenel Moïse mouri menm nan lanmò l ou di sa nou kontinye ap krache sou kadav Jovenel. Menm nan lanmò Jovenel ou di Thomas Sanon mari l kontinye ap krache sou kadav Jovenel Moïse epi jodi a epi genlè lè yo di mèt chat la manje chat la men moun fou sezi evre fèm konnen nou fèm konnen nou si e mèt chat la k manje chat la. Paske m pa ka konprann kòman fè yon ti Thomas Sanon k ap krache sou kadav Jovenel Moïse epi w ap mande sponsò, w ap di sponsò pa pran presyon bay Roody, bay Roody ee pa koupe sponsò Roody. Tout bon gason yo ki pa gen kapital yo envesti nan tout. Ou gen apatman ou viv Ymijèn, m sot site yo deja. Fè yo afiche yo. fè ponp gazil fè fè ponp gazolin kapital yo afiche nan nan nan sou ekran Roudy Thomas Sanon Marine e ke yo bay Roudy esponnsò moutre w sa kap rive kapital yo ponp gazolin nou yo lach Roudy gen rezon di w se lach nou menm lè nap goumen nap goumen peyi sa pa pou Roudy Thomas Sanon. Peyi sa pa pou Pierre Esperance. Nap fout fè Baby l fèm mal. Nap fè Baby li fèm mal. Epi jodia la ou konprann mwen. E bay moun ri tou. Pafwa sa e ri mwen yo. Lè vagabon sou rezo sosyal ap di. Mwen menm m pa pran Babekyou o serye.

M te tou pwofite vin sou sa. Ankò yon fwa, pèp ayisyen, lajenès, avan m pran lòt kesyon an, jenn gason, jenn fanm peyi Dayiti, pa jwe a demen nou, pa jwe a desten nou, pa jwe avèk avni nou. Pa kite okenn ti pwoblèm vin retire lespri nou sou wout revolisyon an. Pa kite okenn ti pwoblèm vin retire lespri nou sou mouvman leve kanpe a. La jenès leve kanpe. La jenès leve kanpe. Pote boure sou nèg vòlè sa yo. Moman an rive pou nou tout met tèt nou ansanm. Moman an rive pou nou tout fè yon sèl. Pou nou pote boure sou nèg yo. Jodi a sa nou gen bezwen, nou gen bezwen inite nan mitan nou. Sa nou gen bezwen, nou gen bezwen tèt ansanm nan mitan nou. pou n pote boure sou nèf vòlè ki pran yon peyi an otaj. Jodi a batay ki gen la li pa batay babekyou sèlman. Li pa batay babekyou sèlman. Lè Pyè Esperans pran yon elikoptè li mete l Okap, èske l ka fin Okap? Eske m ka vin okap. Lè lè nou met brigad nou delma 32 pa okipe moun kap ba nou manti kap di w mwen sou blòf lè nou met brigad nou delma 32 lè mal gouman delma 32 pou m fòse pase kay boule moun mouri e vwa nou di e mwen kap mache boule kay moun kap met malere malerèz deyò e konsa wi bagay yo fèt kounye a fò nou konseye n pwòp nou menm ki bare m la wout wi e brigad yo k bare m wi. Pou m moute Dèlma la, m ta di, nou di konsa e manti m ap bay, m pa pral nan, m pa pral nan, m pa pral nan Primati, m pa pral nan Vila Dakèy. Pou m al nan Vila Dakèy, pou m al nan Primati, e Dèlma wi pou m pase. Normil Rameau avèk gouvènman l, yo pouri Dèlma 32 a zam wi. Lè m pral pase Dèlma 32 kounye a la, e kout zam li prale ant mwen menm ak moun Dèlma 32. Dife ap mete, kay ap mete, e kay ap boule. Ki sa nou pral di? Babekyou met moun yo deyò lakay yo, Babekyou di l ap fè revolisyon, se kay ti malere, malerèz pa e li l ap boule. E nou k bare m la wont enpeche m ale. Kounya pèp la ann fon sèl Moun dèlma 32 ann fon sèl Moun dèlma 40 be ann fon sèl Moun dèlma 60 kip abite bò primati ann fon sèl Moun kanape vè ann fon sèl Moun anlè dèlma petrovil ann fon sèl ann retire malpwòpte yo nan tèt peyi a ann chanje sa ann chanje sa poun wè sim sou blòf viv ansanm pare li menm. Krezi pèp la ann kontinye mobilize poun retire nèg yo yon lòt kesyon silvouplè. Mac Nord.
Ok zanmi kesyon kem gen pou ou an e mwen bon jodi an m gen dwa di ke wap ou kontan nan stil ke lè nou gade ke yo pran Don Kato e 24 heures pita ke yo pran patron Don Kato